Bon an pasan, a bon a pa dòmi m si menm pa vini, bon grangou ap pete fyèl mwen la wi. Piga pa jwenn pen non. Wi, sa ka rive l pa jwenn vre pase bon pòtoprens menm e pen sou pen wi ou mèt di sa fò.

Norbert poukisa wap fèm sa. Ah ou konnen chérie fòm fè ti jwèt fòm fè ti blag konprann. Ok.

Monchè konpè, ou sonje n te gen randevou pou jodi a la? Wi, m sonje sa, n te gen randevou. Ebyen monchè, kè m cho. Ba wont ou konprann? Kè m cho. M konprann ou, m konprann ou. Konsènan de fiyans lan. Ah wi, wi, y afè fiyans lan menm, menm, menm. Monchè, ou konnen lè se jenn fanm ou gen lakay an ou. Wi, wi, wi. Ou menm se ti bway ou gen. Ebyen, m pa vle pou ti bway an w lan gaspiye e e ti nègèsan m lan. Non, non monchè.

Bout sou kou. Konprann? M konprann. A di te gen yon ti enkonvenyan nan zòn nan la a. Afè bagay tribinal y ap regle la, yo oblije pran mwen pou m pot konsèy. Ah, ou tou ou tou yon konseyè? Wè, m tou yon konseyè nan zòn lan, ou konnen. Depi depi se yon grandon w ye. Men konpè ou, mwen m pa ka tann ankò non. Non konpè. Wap.
Paske ou konnen ou konnen moun sa yo yo men lontan wi.

Sa se pa gwo jera? Kiyès fanm sa a? Anwè bagay yo! Se yo menm ki t ap di w, ou pa t ap kwè. M gen prèv kounya wi. Sa sa vle di Jan Woben? Bon kounya la Milou, m panse m montre w kisa gwo jera ap fè nan zòn nan. Alò di m pral demontre w gwo jera pa renmen w vre. Wè depi semèn pase m tap koze avèw ou tap fè ridikil wè mwen t renmen w bay si misye t renmen w eske ou panse l tap janm ka fè yon bagay konsa sak tuyem nan medam yo fèk vini epi l gentan tonbe sou yo. Sa pa anyen Gojira ka toujou pale avèk yon moun. Non Midou sa ou panse pale sa sèlman. Ah m pa kwè Jobe ap fè yon bagay konsa. Li pap fè yon bagay konsa Midou. Non. Bon Nidou, genlè ou pap deside pou renmen avèm nan? Jean Robert, eske foto sa w moutrem nan se verite? Oh Nidou, e granmoun ki noum wi Nidou, eske ti ou menm ka pase w nan jwèt? Bon, bon m baw reyalite a, genlè wè ou pa wè, banm moutre w ankò, banm moutre w, men genlè ou pa wè.

Kenbe kò a wi. Wi konpè. Ok ok. Chaje ti chaje ti fia mwen tande konpa kyou. Ok konpè. A bon ok.
Ok.
Wi. Men kounye a Midou, m panse ou jwenn reyalite. M panse repons ou m ap tann kounye a. Ebyen ok, m ap panse sou sa. M ap mennen plis ankèt pou m konn kisa m ap fè. Bon Midou, repons m panse w ap ban mwen an, li pa ta sipoze negatif non. Pozitif wi. Ebyen ok Jaobè, ou mèt ale.

Pa bliye yo dim bagay ap fèt nan jou kap vini. Si w panse ti jenòm ou an pral defini fware ti nègès m lan, ou ta ka di map manje ni ou menm ni menm, menm jan m renmen pen sèch lan. E mwen k di w sa.
Matant, yon bagay m te vle di w, m pa konn si wap fache tou. Dim non gasonm.
Matant janm wè bagay sa ye la m pa dakol non. Kisa li la menm?
Monchè
ou t dim gwo Jeròm se mariw pa vre? Wi. Matant m pa renmen gwo Jeròm pou ou non. Men Kervens, ou pa ka fè chwa pou mwen? Mwen granmoun tèt mwen. Depi lè w ale Pòtoprens lan, ou pa ni rele nou, ou pa pale ansanm avèk nou. Se gwo Jeròm wi k ede m avèk Dòlens.
Matant, m konnen sa. Menm ke m t al Pòtoprens m pa t voye ba nou. Bon, e pa fòt mwen tou ki fè m pa t voye ba nou. Menm ke li ede nou, se vre. Men matant, omwen. Pou jèn fi, ou te ka pran yon moun ki jèn menm jan avè w, men ou pran yon granmoun bankal konsa. Ou pa ka di m sa, m granmoun, m fè chwa m vle. Kervens, jan w ap gade gwo Jeròm la, se yon grandon wi l ye. Lè mari m nan te mouri, se li k antere l, fè tout bagay. Ou konnen ki jan l fò e li moute kay ban mwen, li meble yo ban mwen. Jean-Robert, sa w retounen vin fè la? Te kwè m te nou, se mwen k ap kontan avè w. Bon Nidou!
Bon mwen m pa ka tann ankò mwen menm Nidou.

Malgre ou poko jwenn enfòmasyon de Gojira. Bon poukisa ou bije ap fèm soufri konsa? Paske m renmen w, m deside renmen ansanm avè w. M pa wè pou ki rezon wap fèm soufri konsa. Depi se pa Gojira ki di nou kite, mwen poko janm ap fè lòt nèg sou li. Bon Nido, èske e paske Gojira se pitit grandon nan zòn nan ki fè ke ou. Ou pran yon santiman, wap pase l anba pye l konsa. Di m byen Edy, pandan se tan m renmen w, epi santiman pa m nan w pran wap pase l anba pye w? Bon, Jean Robert, mwen pa di mwen pa renmen w, tout moun ka renmen yon moun. Men, pou jan m renmen gwo je w la, mwen pap ka renmen w konsa. O, Midou, m vrèman pa konprann sa w di a. Ka ban m plis enfòmasyon de sa w di a? Matant, M konnen sa. Men, janm wè nèg sa dobosi sa la. Daprè ou, ou panse l rete 3 semèn ankò pou salopri sa mwen an la pou l pa mouri? Ebyen li te mèt mouri, li gen byen, m a antere l. M ap toujou viv nan byen yo mwen menm. Mwen byenere. Ah, ou byenere, sa vle di li pa gen pitit matant? Menm lè l gen pitit.
Ma separe avè yo.
Matant, chache yon jan, chache yon jan ou mèt kite granmoun sa. Kevin se pa ou ki fè chwa pou mwen. Dayè m granmoun. Se timoun ou ye. M konnen m se timoun. Men, si m yon konsèy. M ka ba ou l. Ou ka eseye konprann mwen tou. M di w m pa renmen nèg sa pou ou. Dayè. M konprann ou Kevin. Dayè nèg la, nèg la gen pitit, bagay sa yo. Lè fini sa kon granmoun pare li pou ta renmen. Ou jèn fanm matant. Se yon fanm. Son fanm vanyant ou ye, mwen pral pran, ok. Ti nèg sa tan vin lakay la, li sot tonbe nan mwen. Kòman wap leve alimèt branka sa, hein? Lap leve janl vle, janl kapab la.
A, matant, kòm wè ou pa deside tande men, ou mèt fon ti reflechi, fon ti reflechi pou wè matant. Imajine ou byen pou wè, avèk nèg sa ou pran an, èske lap bon pou ou? Men kounya la, m granmoun lakay mwen, Tande ou sot kote w soti, tande sa w vin di m. Hein pou ap di m nèg sa pa bon pou mwen. Hein Kerens, e tou wè sa w di a son bon bagay li ye. Men e matant mwen e, ou ka tande m tou. Son bon konsèy ou m ba ou a matant. Ebyen ou pa chache yon lòt nèg pot ban mwen. Kòm m wè w pa konn sa w ap di a, bon w ale tande malè gwa fè m.
Gade lè ti jenòm nan mesye. Kot sa w pa ka konprann nan la? Ban m di w, èske w ka okipe m, jan m wè gwo jera ap okipe m nan? Menm yon ti kabrit ou pa genyen menm, w a de po boudon w. E jan w bèv ou ta rele vre, gwo soulye, nèg mòn. O! Nido, aba w zo w ap ranse w avè m. Gade frekan Nido avè m mesye. E paske m ap pale ansanm avè w la ki fè w ka di m tout bagay sa yo wi. M pa di sa non Jan Wobè. Bon, ki sa w sot di la a? O! Wap dim gwo soulye. Kisa kisa gwo jera ka baw konsa m pa ka baw. Gwo jera gen lajan ou pa gen lajan. Non m konn sak fè nap di gwo jera gen lajan wi. Paskel se yon pitit grandon nan zòn nan. Egzakteman.
Egzakteman anben m gen poum tande w avèl tou wi. Ebyen ok. Ebyen m la poum wont ou wi. Non e paskem renmen w lan. Yon santiman ki kòmsi ki ka fè yon bagay konsa. M pa diw pa renmenm non. Renmenm avèk yon limit. An.
Renmenw ak yon limit. Gade gade kijan fanm andeyò visye mesye Men kòman n fè visye konsa e fanm deyò andeyò pou n ta ye vre. Sew monte wè la male tande gwo soulye.
Gade eta l. Ou wè sa Tout sa m di egare a m pa ka konvenk li Se Wè lè w son pitit grandon nan yon zòn vre mesye. Men pi devan l gen pou l regrèt wi. Men, si l te konnen sa m gen nan kè m pou li, li pa t ap janm fè m tout bagay sa yo. Wè lavi, li gen pou l wè l. M pa gen pwoblèm avè l, li gen pou l wè l.

M te byen bezwen wi, apwoche isi, m pral pale. Anyn pale non, m la map tande, e w granmoun. E w granmoun, e w kou abiye. E mwen kou abiye?
Wi.
Banm rele Dollens pou n ka jere misyon k pi enpòtan. Dollens, m pale w baz.
Bon Dollens menm menm menm, m pa konprann ou. Dat m rele w la menm, bon si e mouri m tap mouri frè m. Deyè a m deyè wi kouzen.

Sa w konnen m pral fè la menm? Ou konnen m gentan pale ak ti fanm nan menm depi lè m t ap vin sot Pòtoprens. Kounye a la bro, ou konnen m poko janm wè ti fanm nan depi lè m vin la. W ap chache wè l? A monchè, ou konn bagay yo monchè. Monchè Dòlens, sa w konnen m pral fè la frè m? Nou pral abiye n la papa. Lè m di w sa, n ap abiye n byen chèlbè pou n pran lari a pou n al nan mouda fanm. Ebyen ok kouzen.

Ebyen banm diw non Monchè gason mwen m bezwen w pou n pale E ou ka wè m tou swe tou bouke la M soti lakay papa w lan ba a kay grandon an E m sot pale avè l de konsènan bagay fiyans yo Li di m yon seri de bagay a lanvè nan goch nan dwat Men ou menm sa w pote fè menm Bon pou fiyans lan menm papa? M gentan bay fè anpil chèz. E bèf yo menm map kite yo pi grandi. E sa fwèm fon poze wi. E sa fwèm fon poze. M pa fèl jodi a ankò. Ou fon poze? Wi m fon poze. Sa vle di ou bay fè prepare mèb pou meble? Wi m bay prepare kay tout bagay. Men banm di w non.
Pa bliye n te di m jodi a pa vre? Wi m te di w jodi a.
Fè n vire tounen nap avanse l pi devan. Demen demen jodi jodi. Men tande tande tande ou twò cho. M twò cho?
Ou pa menm gen kòb menm. E nou gen kòb. E nou kap fè. Ou twò cho. Ok gwo jera.
Pa gen pwoblèm. Pa gen kòb. Papa pap di anyen ankò.
Sa vle di yon fwa se nou gen lajan nou chwazi fè sa n vle. Anben banm di w non. Ou wè ti nègès man. Ti nègès sa w wè la a. Manman l mouri l pa mouri nan bon kondisyon. E mwen kap di w. Ti nègès sa w wè la a. Si w panse pou dat w avè l. Si w panse se ou menm ki se ou pral dechèpiye l pou w ale. Enben tonnè kraze m, tonnè krakra rizè dezi, m ap manje w menm jan w wè m renmen pen sèch ak tout papa w. Konnen m al fè tènye nan poubèl. Konnen m al fè tènye?
Wi. Anben si w konn sa k te pase, fè travay w tande jennonm. Oh ou pa ka manje m non menm non. M pa ka manje w? Non.
Jwenn mwen nan lari, pa salye mwen, epi pitit fi m nan men w, w ap fè sa w vle avè l. Ou fin pale? Si m fin pale?
Si w fin pale mwen pale wi. Si w fin pale?
Ale. E pa ale w di w prale? Ale w prale. Enben si w gen brenn nan brenn ou ale.

Fwa achte de chemiz ak men tou kouzen. Ah monchè men ou konnen men nap jere sa nap jere sa nan semèn nan. Saw wè menm. Ah ou fre.
Ah ou chèlbè.
Sa nap fè nap soti? Oh nap soti monchè. Nou pwal met kontwòl? Ok.

Yo baz sa kap fèt menm? M anfòm wi baz.
Premye fwa a, e mwen w nan zòn nan la a bwòdè? A ou konnen, bò isit la m rete, m pa mache. Ou menm ou fèk vini? Ya, m te Pòwopwens menm, m fèk vini bro. A ok, sa misye ye pou ou la? Ti frè w? Kouzen menm. Kouzen menm. A ok. An pasan, kijan w rele menm? Non pa m se Jisèt menm, e ou menm? Ou Jisèt? Mwen se Dorlens baz. Ah m Kervens.
Yo w banm di w men yon ti enfomasyon tou piti, tou piti map mande w men. Eh pa gen chou non men pale avem non. Bon eske w pa konn yon ti dam bò isi a men ki fek vini papa sot potoprens. Yon ti dam bon m pa konnen non m pa jwenn enfomasyon sa non moun ki fek vini. Men w pa konn non l tou w pa konn bagay sa yo. W pa konn kote l rete. Non boo, m pa konn kote l rete non men sof ke pandan m t ap sot Pòtoprens m te kwaze avè l. Bon tèren, bon tèren laba la men. Bon, m pa konn men. Sa vle di ou pase sou tèren an la men ou pa wè okenn moun sou tèren an?
Ooh!

Wi, fòl pran tèt li poul pa okipe zanmi kap fèl kite ti bway la poul pèdi chans li.
Kèt mesye oo fye titi pè sa panse m pral fiyanse avèk pitit fil la ankò wi kibò sa ta ki bèl moun sa ap sot pò o pwens mwen menm nan bouk la la m ta kite lòt nèg vin pran yo antouka fanm pò o pwens li ye e ap gen kriye ap gen kriye wi pè a pou kriye.

Mwen gen yon plan wi Nido. Ki plan l ye la Mike? Èske w pa rekonèt yon jenòm ki rele Jisèt? Wi mwen konn Jisèt wi. Ou wè Jisèt sa a? Se pi bon zanmi gwo je a. An n al kote l pou n konn sa n ap fè. O!
Mike, sa s on bon plan wi. Ebyen an n ale non. Oke.

Pare, wap kale bouda mò fanm. Kote wap kale bouda m sa menm. Wap pase mizè ou sa wap kale bouda m. An pasan, banm nouvel fanm pòtoprens yo non menm. Yo!
Wè fanm pòtoprens yo? Nan moman wap pale a la, yo nan menm. M gentan bay yon kay. Kounya la e mèd pil bagay. Yo pral met nan kay la. Byento m pral fiyanse avèk ti grenn nan. Pa fè sa monchè, ou konn yon jènjan pa yon jwèt. E pa ou kap pase mizè dèni dwa non. Maten, midi e swa wap fè pi gwo gwo pye menn. E jèn jèp la rinmin pitit gwo Jérôme wi. Nou konn nan jwèt. Bon, janm tande wap pale a, wap bwote mèt bay fanm Port-au-Prince. E fiyans Nidou an menm, sa wap fè avèl?
Yo, kanpe la. Oh, sak pase?
E ou menm menm nou bezwen wi. Ebyen men mwen. Kòm se ou ki bon zanmi gwo Jera bò isit la. Yon ti enfòmasyon map mande w wi silvouplè. Bon, ki enfòmasyon li la menm? Jodi a banm yon semèn depi m pa janm wè Gojira. Eske w toujou wè Gojira? Wi, mwen toujou ansanm ak Gojira nan zòn nan. Bon, kijan w wè Gojira ap vire? Gen moun ki fèk vin ret nan zòn nan? Wè, si se pou enfòmasyon sa, fò w ta banm anpil kòb. Paske Gojira konn banm anpil kòb. Tande misye, m tou m lage l nan mou deja. Ou pa konn menm, bwè! E ti jènje a renmn genw nan bouk lap leve men m tou m lage fanm nan nan menw m lagel nan menw e m pa gentan pou m pale avè nèg nan zòn nan non si m bezwen misyon nan menl map relel ok
ah m byen pran vwa toro a wè ak sa la m paka pa bon sou Nido misye pat konn ki pè li k te tann pou li. Ah Midou cheri m sou ou.
Wè sitou pou ti dam sa. E pa pou dat map mandel renmen nan zòn nan. Li pa janm reponn mwen. Enfòmasyon sa nou pap jwenn li vre. Jisèt, M pa gen pwoblèm ak sa. Se enfòmasyon an nou bezwen. Apre nou fin jwenn enfòmasyon an, map regle tout bagay. Ohh.
La ou komanse fè kèm kontan si se pou sa map bann enfòmasyon map bann detay la. Ebyen bay enfòmasyon an non.
Enfòmasyon k pi enpòtan gwo jera gentan bay yon kay. Kisa?
Kòman gwo jera gentan bay kay la? Hum sou wè sa gen lòt enfòmasyon toujou men m pap ka ba nou l fòk mwen jwenn repons nan men Mayi avan ebyen m ale.
Ebyen ok.

Papa! Papa wi! Mesye! Gad yon nèg dòmi lèd!
Oh! Pitit fi mwen! Papa, dat sa m ap rele w la w! Ay!
Konnen fatig! Fatig nan kò nou! Bon pitit mwen o, ki van k voye w bò kote m nan la a? Ah papa, ou konnen m pa wè w, m vin wè w! Enben, chaje presans papa w la, li bon wi! Epi m te byen bezwen w wi.
Ebyen ok papa, ann pale nan. E, wi.
Konsènan bagay yo n te pale nan jou k pase yo. Konsènan fiyansay la. Maten an, m t ale lakay nèg y ap bay pou youn nan gwo yo. E, e. Gwo Jewòm? Gwo Jewòm nan.
Mon chè, m t ap pale avè l konsènan bagay yo. Misye di mwen fò m pa twò prese. Alò, gwo Jewòm deklare mwen, S on sèl bwa k ap fè bagay yo. Fòk nou tann. Men pitit fi mwen, n a tann tann, mwen ka tounen pa tann. Paske pou dat ou menm avèk gwo Jera sa ansanm, pou l ap plede manipile ou, e kounye a la pou l pa ka fiyanse avè w, pou n marye. E paske m konnen depi w fiyanse, maryaj prèske fèt. Men lè w rete kounya la l ap plede itilize w, itilize w. Kounya l ta vle jwenn yon vye nègès deyò a pitit mwen. Ou konnen l ap kite avan w. Men yon fwa w ta marye avè li, ou fin fiyanse w ta marye, lè sa a, w ap eritye de bagay ou. Ou pa konprann non. W ap eritye de yon bon relasyon. Alò pitit fi m, Joèm di w la se sa. Alò ou menm m pa konn si w tande, ou pa ta konprann. M konprann wi papa. Ou kwè w konprann?
Wi m konprann.
Enben ok pitit mwen.
A papa, bon m di w e bagay fò m ba w mwen sa pou m jere. M pa gen tan pou m antre lakay la menm. Men kounye la m kòm si m wè w pa ou pè lakou a nèt. Kote w chita a? Sa m vle w konnen, se ke bagay yo pa fasil. Pase mwen menm lèm tap manmanw avann te resi fondon fwaye serye se pa de mizè n pat pase se vre paran n pat gen mwayen men m te pase anpil mizè alò pitit fi an mwen sa map diw se pran tèt an pa okipe zanmitay kap vin baw pawòl ki pou fè w kite ti jenòm nan pou ta pèdi chans an ou tande sa m diw. Dayè m di w deja m sot kay nèg yo bay pou gwo Jewòm nan. Li di m e e e gwo jera ale kay mesye mèb la, se afè mèb k al jere. Sa vle di la pitit mwen, menm ke l ap pede ban n fo espwa, pede di n jodi jodi, men kanmenm fò n tann. Paske lè w ap gade gwo Jewòm nan zòn nan la, se sèl gwo kanton, se li k ap dirije. Se li gen pil bèf pil byen wi li gen yo. M pa ta vle w pèdi chans sa a non. M la papa m nan lari. Kote w pral la menm woo. Ou konnen m te gen pou m te swagen m pou m t al kote moun yo ki te vin sot Pòtoprens lan. Lakay yo w al la wi. Lakay yo m pral la wi.
An de ale m ta prale la wi. Menm menm menm m te pa vanyan lè y ap pwonmennen dèyè m la a. M pa fiyans fiyans fiyans. Kote w fè? Wi papa. M ap pran pasyans. Men sa k plis domine m nan. Se lè l ap plede manipile w manipile w epi poko fè bagay serye yo. Antouka pitit mwen, ap lage sa nan men Bondye. Wi papa, gwo je a renmen m e mwen menm mwen renmen l tou. Depi w, depi l di l ap fiyanse avè m, sèke l ap fè l. Bon, si e pou renmen, nou renmen, nou renmen. E si n pa t renmen? Nou pa t ap ka fè tout tan sa ansanm. Nou renmen, men bon renmen serye a se lè fiyansay fin fèt epi ou marye.
Papa, papa pozo, e lakay yo m pral la, gwo bagay m ap pase pran pou m pot pou yo. Ou menm ou mèt ale toujou? Men afè fiyans lan, sa n ap fè avèk li? Bay fiyans lan pou ede moun yo. Chak lè n fin mèt yon semèn, n ap voye l yon lòt semèn ankò. N ap voye l yon lòt semèn, voye pou semèn nan. Menm gen tan di yo m achte bag wi. Zafè yo, okipe yo jwèt.

Ebyen mwen map toujou ret la wi kote wap fè. Map fè devan la wi. Anben degaje w mwen m atè a wi. Ebyen ok papa.
Epi pa mize deyò non. Non papa. Ok fi mwen.
Adye. Humm se lavi. Sil te pran sanl la al te tande sam dil yo l pata okipe zanmi kap bal pawòl. Li tap bon pou li wi. Li tap byen bon pou li.

Oh, apa e ou pitit fi m? Rantre non!
Bay gade. Apa, se kot Gojira mwen te vini wi. Li pa la silvouplè? Bon gwo Jera pa la non depim maten mwen soti m nan leta pay m gen afè demen. E lakay yo m bwal la gou bay map pase pran. Li genlè al bay fèmen pou afè bagay fiyans la. Ou pa konn sil ale lwen non paske m bezwen dijan. Bon depim maten m wèl soti bon menm mwen menm li swage map swage m la poum soti tou. Bon m pa ka di w kilè l ap antre paske m tande l ap rive al fèmen pou l meble kay la. Paske m kòmanse regle afè bagay fiyans la.
Men papa, se gwo jera m te bezwen wi. Men pitit mwen, si w vin la ou pa jwenn gwo jera, ou jwenn gwo Jewòm, se menm je yo, ou kapab toujou pale avèk papa w. Men te kwè l te di se jodi a n ap fiyanse. Bon, afè fiyans sa a. Ou konnen yon sèl ponyèt la. Yon sèl ponyèt la kap fè bagay yo. A di, ba yo te pa yon ti jan parèt flou. A di jou, jou, jou pou m te fin fè fiyans sa a, ou konnen mwen konseyè nan zòn nan epi jou a te oblije an fwaye nan men mwen. Men, gwo lè a m wè gwo lè a sòti depi maten la, gen lè bagay yo l ap regle. Mwen wè, tann mwen wi.
Oke. Nan sen minit, fò m jwenn ou. Kòman w se met pawòl sou yo?
Anben oke pitit mwen.
Kòman w se met pawòl m ap vini. Anben oke. Yè.
Genlè ou menm avèk Gojeral sa se menm. Jodi a la m pap deplase si w pa ban m repons la. Repons?
Ou pa fè fiyansay la? A men si se nan men m w ap tann repons la bon m kite w nan kay la m ap fin swagen m nan ou.
Se sa m konnen wi.
Se sa w konnen kisa?

Onè! Sa gen moun isi a? Gen moun ou mèt antre!
Ok.
Bon, si papa m tande bagay sa yo, e mwen menm, kijan m pral santi m devan l?

Ayy.
Bonswa. Oh bonswa madam Flore, koman w ye? Mwen byen wi, ou menm? Sa fè lontan m chita la map tann ou, pitit la di m ou fon vire, ou konnen te lwen?
Non, m pat tèlman lwen non. Ok ok, sa fè lontan m chita map tann ou la, m wè ban an vle mennen mwen Lagonav, m pa konnen si e bòs la k mal fè li. Humm te gon moun ki tap pot de pou mwen ou pa bezwen di. Oh anben nou gentan gen moun sou nou bò isit la. Non konnen ti zanmi m. Anvan nou pale ak yon moun bò isit la fòk nou mete mwen o kouran wi. Paske yo konnen mwen grandon zòn nan e mwen ki pwopriyetè tout sa ki gen nan zòn nan la. Fòk ou mete m o kouran de tout sa ki gen pou fèt wi. Ahh mwen pat konnen. Ah ok paske mwen m son grandon nan zòn nan m konn m son konseye tou. Ou konprann? Ok ok. Bon madanm depi avan yè mwen te bezwen ou m te gen yon ti pawòl pou m te pale avè ou bon. Alò ou kapab fè yon ti chita?

Bon, ou konnen, anvan w al nan egzamen, madam, ou konnen fò w fè ti revizyon ou. Ou konprann? M ap vin sou ou wi. M poze, m ap fè yon ti revèze. Ou konprann mwen? M ap revèze mwen pou m ka pale ak ou. Tande? Ok. Pa vin enkyete ou. Tande? Bon, dat sa, kote vye gwo Jera a? Dat li di m l ap vin la. Bon, mwen, m te santi m pa ka chita ankò la ditou non. M te santi m pa ka chita. Ti piti sa chita la, m ta debouye m ak manman si Gojira ta parèt la, l ta sòti avèk ti piti a. Ti piti a anba dyòl. Timoun an timoun soumoun li ye, timoun Pòtoprens sa yo anba dyòl yo ye. Li te yon timoun andeyò lè pral leve. E kounye a bouda m kòmanse ap grate mwen. Gentan m gentan pa ka chita ankò. Bouda m fè m mal. Gadon bagay yon ti piti a chita la anba pye. Bon medam nou pral pale. Deja fè anpil revizyon la, nan tèt mwen plen. Pral pale ak nou, tande.
Kounya la, sa e pil chèz m te bay fè pou bay vye tete fiyans lan, ni dwa, bwa bwa yo pot pou fanm yo. Yo lou wi.